Medam, Mesye, bonsoir. Byenveni nan gran jounal nou an pou jodi a. Mèsi dèske ou chwazi chenn pa nou an pou w enfòme w sou tout sa ki ap pase nan peyi a ak nan rès mond lan. Men sa nou pral gade ansanm nan edisyon sa a. Pou kòmanse, ann Ayiti, kote aktyalite a chaje ak anpil nouvèl difisil, na kouvri jounal la sou yon nouvo masak ki fèt nan zòn Labodri ant Akaye ak Kabarè. Koalisyon gang Viv Ansanm nan akize kòm responsab lanmò plis pase 40 moun nan yon zak revanch. Nasyonzini kondane zak sa a. Toutswit apre, nou prale Kinskòf, kote tansyon an monte apre bandi atake yon blende polis, tiye yon mekanisyen, blese 3 polisye grav epi mete dife nan machin. Popilasyon an santi l. abandone. Epi, nou pral fini ak yon istwa ki bay kè sere, kidnaping 2 sè adolesan, Falland ak Fanella Malia Leconte nan La Boule 12, kote ravisè yo egzije yon milyon dola ameriken. Nan aktyalite entènasyonal la, nou pral mennen w nan peyi Risi, kote yon gran tranbleman de tè manitid 7.4 frape rejyon Kamchatka, sa ki te pwovoke yon alèt tsunami ak yon gran panik nan mitan popilasyon. Epi n ap fini jounal la nan peyi Espay, kote yon gran eksplozyon gaz nan kapital la, Madrid, blese plizyè moun grav epi relanse deba sou sekirite enfrastrikti yo nan vil la. Rete konekte pou devlopman tout tit sa yo nan yon ti moman. Nouvèl la lou jodi a e li chaje ak anpil tristès. Yon lòt fwa ankò, san koule nan peyi a. Yon nouvo masak frape popilasyon sivil la, fwa sa a nan zòn La Bodri, yon lokalite ki chita antre komin Akayè ak Kabarè. Dram nan pase nan aprèmidi jedi 11 septanm 2025 lan, se manm koalisyon gang Viv Ansanm yo ki anvayi zòn nan epi seme terè. Selon enfòmasyon moun sou plas pataje ak laprès, sitou Radio Caraïbes, bilan an terib. Yo konte plis pase 40 moun ki pèdi lavi yo anba bal kriminèl yo. Kòmsi sa pa t sifi, bandi yo pran tan pou boule plizyè mezon epi kidnape anpil lòt moun. Men, poukisa yon zak si sovaj konsa? Dapre temwen yo, se te yon zak revanch. Atak sa fèt tousuit apre fòs lòd yo, ansanm ak yon brigad otodefans sitwayèn, reyisi nan yon operasyon. Pandan echanj kout fe, polis touye yon chèf gang ki fè pati gwoup Vitelòm nan ansanm ak plizyè sòlda li. Masak la se te repons sanglan Viv Ansanm bote bay popilasyon an pou tire revanch pou lanmò chèf gang sa. Fas ak zak sa ki depase tout entelijans, Sekretè Jeneral Nasyonzini an, Antonio Gutirès pat rete bouch li pe. Nan yon nòt ofisyèl, li kondane masak Kabarè la ak tout fòs li. Li eksprime kondolyas yo pou fanmi viktim yo ansanb ak pèp ayisyen ak gouvènman an. Sekretè jeneral la deklare li alame devan nivo vyolans ki frape Ayiti a e li denonse zak asasina sa yo kote menm fanm ak anfan pap epanye. Pou fini, li lanse yon apèl fèm pou otorite ayisyèn yo asime responsabilite yo, asire ke kriminèl ki komèt krim sa yo jwenn arestasyon yo, epi konparèt devan jistis. Nou ap kontinye swiv dosye sa a pou gade ki aksyon otorite ayisyèn yo ap. Aprè masak nou sot pale de li a nan zòn Kabarè la, koalisyon gang Viv Ansanm nan pa t kanpe. Okontrè, li kontinye etann enfliyans li epi atake fòs lòd yo dirèkteman. Fwa sa a, se nan komin Kenskòf tansyon an monte byen wo. Nan nwit samdi 13 septanm 2025 la, manm gang Viv Ansanm yo, soutni pa gwoup ame Krisla, lanse yon atak vyolan sou yon blende Polis Nasyonal Dayiti. Atak la fèt ak gwo am e bilan lou pou bò kote polis. Yon mekanisyen ki akonpanye fòs lòd yo, yon sitwayen idantifye sou non Texon Mercy, pèdi lavi l nan atak la. Anplis de sa, 3 polisye ki te andan machin nan blese grav anpil. Aprè yo fin atake blende a, bandi yo pa t kanpe la, Yo pouse machin nan nan raven an epi boule l nan yon fason pou yo non sèlman detwi materyèl polis la, men tou imilye fòs lòd yo. Sa se yon mesaj klè ke gang yo voye bay otorite yo pou yo montre se yo menm ki mèt teren an. Pandan tan sa a, popilasyon Kenskòf ap viv nan pè. Abitan yo, ki santi yo abandone, denonse sa wa aple, inaksyon polis. Yo deklare u pa konprann kijan gang yo ka pran kontwòl zòn nan konsa san polis pa mennen okenn operasyon solid pou kontre yo. Enkyetid la vin pi gran toujou paske nou nan peryòd rantre skolè e paran yo pè voye pitit yo lekòl nan klima ensekirite konsa. Atak sa sou yon blende pnh la se yon lòt pwèv ki montre jan kriminèl yo vin gen plis fòs plis mwayen e yo pa pè konfwonte leta. Pandan bandi yo ap mezire fòs yo ak polis nan lari a, gen yon lòt malè pandye ki frape fanmi ayisyen yo an silans, se endistri kidnaping la. Dèyè chak tatak, dèyè chak demonstrasyon fòs, gen fanmi k ap tranble, k ap priye pou moun pa yo pa tounen yon chif nan statistik yo. E jodi a, nou gen egzanp de 2 sè adolesan, viktim anba men ravisè. Sè sa yo se Phaliande Leconte ki gen sèlman 17 an ak ti sè li a, Phanella Malia Leconte ki gen 16 an. Yo kidnape mèkredi 10 septanm nan zòn Laboul 12. Kriminal yo, san okenn pitye, egzije yon sòm ajan ki depase tout entelijans, yon milyon dola ameriken pou yo libere 2 jèn fi sa yo. Fanmi Leconte nan dezespwa fè tout sa yo kapab. Yo deja vèse yon peyman pasyèl bay ravisè yo ak espwa ke sa tap touche kè yo. Men malgre efò sa, Falian ak Fanela Malia toujou anba men kidnapè yo. Jodi a, fanmi an lanse yon kri, yon apèl bay tout moun, pou mande liberasyon 2 jèn fi sa yo ki pa gen ryen avwa ak konfli ki dechire peyi a. Zak sa se yon lòt rapèl sou ijans pou solisyon dirab kont ensekirite a ki kontinye brize fanmi ak detwi avni jèn yo. Nou kite Ayiti kounye a, kote kriz sekirite lòm kreye ki fè aktyalite a, pou nou ale nan peyi Risi, kote se fòs nati ki dechennen epi semen pè nan popilasyon an. Nan jounen samdi 13 septanm 2025 lan, yon gran tranbleman de tè manitid 7.4 sou echèl Richter frape Risi. Sekous la te fò anpil, sitou nan rejyon Kamchatka, ki nan ekstrèm oryan peyi a. Episant la lokalize anba Mè Pasifik la, plis pase 100 kilomèt distans de grann vil Petropavlovsk-Kamchatsk. Akoz fòs sekous la ak le fè ke li fèt aba dlo, Otorite yo pa t pran chans, yo lanse imedyatman yon alèt tsunami pou tout zòn kotye. Popilasyon an panike, moun kouri al refijye nan zòn ot. Erezman, kèk tan apre, otorite leve alèt la. Pa gen bilan konfime sou dega materyèl ni viktim pou lemoman. Men rejyon Kamchatka a chita sou Ceinture de feu Pacifique la ki toujou aktif. Popilasyon Ris la deja sou tansyon ak gè k ap dewoule, e menas katastwòf natirèl vin ajoute sou strès la. Nou kite pè tranbleman nan Risi a pou nou ale Espay, kote panik frape kapital Madrid. Yon gran eksplozyon gaz detwi yon katye rezidansyèlman matine dimanch la. Eksplozyon a tande byen lwen, brize fenèt, ebranle imèb ak blese plizyè moun, pami yo yon teknisyen ki te ap travay sou yon liy gaz anba tè a nan moman ensidan la. Sèvis ijans yo mobilize rapidman, ponpye, anbilans, polis. Otorite deklare zòn nan karantèn pou evite dezyèm eksplozyon. Premye bilan, omwen 12 blese, pami yo gen 4 nan eta kritik. Premye Minis Espay ak Mèm Rabluit deja reyaji, yo mande kalm epi anonse ankèt ouvri pou detèmine koz egzakt eksplozyon an. Popilasyon Madrid choke, e deba relanse sou sekirite enfrastrikti gaz ak elektrisite vil la. Epi se sou nouvèl Espay la, kote otorite ap mennen ankèt sou yon gran eksplozyon gaz ki fè nou rive nan fen jounal nou an pou jodi a. Jounal la chaje ak nouvèl difisil, sitou an Ayiti. kote gang kontinye seme dèy ak pè de Kabarè rive Kenskòf. Nou temwen dezespwa yon famiy ki gen 2 fi adolesan kidnape. Sou sèn entènasyonal, Risi frape pa tranblemann tè, Espay sekwe pa aksidan gaz. Mwen menm, ansanm ak tout ekip ki reyalize jounal sa a, di ou gran mèsi pou atansyon ou. Mèsi dèske ou toujou chwazi rete konekte ak nou pou enfòme ou.